Kèk pami gran pwen kap domine aktyalite a, bandi ak zam kidnape pastè Lochard Remy ki se osi yon atis evanjelik trè koni an Ayiti, pran ti chèz ba w plis detay ap vini. Yon lòt bò bandi ak zam kontinye ap simen latwoublay pandan wikenn lan, yo kadriye plizyè zòn nan rejyon metwopolitèn lan, yè sèlman omwen 4 moun tonbe anba bal, plizyè blese. Laboul 12, Kwadèboukè, Boudon se nan zòn sa yo gen moun tonbe yè nan antre sid kapital la menm se pa pale, gè pou kontwòl teritwa yo rekòmanse. Plizyè bandi ta tonbe nan tou 2 kan yo, ke se gang Izo ak Ti Lapli yo, ke se Krisla, tou 2 kan yo ta gen mò. Anpil pawòl anpil kòmkwa lapolis ta gen kan pa l nan kad gè teritwa sila. Pran ti chèz ba w! Dosye asasina Jovenel Moïse, jij ki fenk deziyen pou enstwi dosye sila a pran rekil li. Yon lòt bò, prezime kriminèl Joseph Felix Badio ap tante blanchi tèt li petèt se paske msye wè se sa ki alamòd kounye a sitou sou gouvènman mesye sa ki la. Lòt zen ki gen nan la repiblik pwofèt makenson frape Jimmy danje fò el menm trete pè jojo de chichimann paske yo foure bouch yo nan zafè kòb lap mande fidèl yo swa 50 goud chak dimanch ke yo la ke yo pa la poul ka konstwi legliz li a sou do fidèl sila yo. Zen an melanje nan la repiblik. Se kèk pami gran pwen k ap domine aktyalite a nou pral devlope pou ou sou moman penmba a, rete gade tout videyo a n ap tounen.
Nou se Machann Zen Ayiti, kèlkeswa kote enfòmasyon an ye nou pral chèche l pote l ba ou jan l ye a.
Bonjou bonswa tout moun depandamman de lè ou pral gade videyo sa jodia se dimanch 6 fevriye 2022 nou pote kèk pami gran pwen kap domine aktyalite a e byen avan sa kite n ankouraje ou menm kap gade videyo sa abone si ou poko abone e menm si ou te gentan abone ou kapab envite Lòt moun fè menm jan avèk ou pataje video sa nan tout group whatsapp facebook tout kote nèt chak fwa ou pataje yon video machann zen ayiti nou menm nou apresye sa e ou montre ke ou apresye travay sa ke nap fè a ki pa fasil ditou ditou donk nap raple tout moun ki abone avèk machann zen ayiti yo si ou pa jwenn notifikasyon a chak fwa ou wèn lage yon video se lèw vin sou chanèl la ou wèl. Nap envitew dezabone apre sa pou re abone anko donk lè w fin dezabone asirew ke ou re abone epi koche ti kloch notifikasyon an donk gen 3 opsyon gen yon premye gen yon dezyèm ki pèsonalize donk twazyèm nan ou sipoze pran tout nèt kòmsi tout notifikasyon lè n lage videyo wap jwenn yo sa vreman vreman enpòtan paske anpil moun ekri nou dènye tan sa yo di n yo pa jwenn notifikasyon donk si w abone ou pa jwenn notifikasyon. Dezabone, reabone ankò, m panse ke sa kapab pèmèt ou update nan chanèl oubyen sou chanèl la. Brik chaje pa kanpe nap rantre nan detay yo, bandi ak zam pèsòn pa rive idantifye kidnape pastè Locha Remy ki se osi yon atis evanjelik trè popilè ke mwen toujou te konn ap tande mizik li depim te ti krat krat. Pastè Locha Remy ki se responsab L'Eglise de Dieu Ebenezer ki twouve l nan avni Kristòf toupre Fakilte Syanzimèn ben kidnape pandan l te sou wout pou ale legliz maten dimanch 6 fevriye nan zòn Taba. Pou kounye a poko gen twòp detay si gen lajan ki mande pou liberasyon pastè a oubyen konbyen kòb ki ta mande nan moman n ap anrejistre videyo sa ka gen evolisyon donk aprè oubyen pandan jounen an oubyen demen si Dye ve. Rete swiv ak Machann Zen Ayiti pou tout detay konsènan dosye sila a. Antouka mesye dam bandi yo m ap mande nou libere pastè a ok mesye tanpri souple paske pastè Remy nou konn kiyès li ye deja pa gen moun ki pa konnen pastè sa a ki gen anpil mizik evanjelik li chante ki fè anpil it donk mesye libere pastè a. De jou an jou, nou kapab remake klèman bandi yo ap pran kontwòl peyi a e sitou rejyon metwopolitèn nan, donk sa a li menm se nan pòch yo li ye. Donk jan w ap gade videyo sa a, se Matisan avan sa ki te konn ap vann kalte imaj sa yo, enben sa w ap gade la a se pa Matisan, se pito nan Kwadèboukè kote bandi yo pran kontwòl prèske tout zòn sa a nèt malgre efò ke lapolis ap fè. Sa yo se moun kap kouri rantre lakay yo anvan menm ke bagay la dejenere nan kad fas kare ki te gen ant lapolis ak bandi kwadèboukè yo. Donk m pral fè nou gade e tande video sa wap wè a la donk bandi yo ki fè konnen se lapolis ki fè yo anraje konsa donk tout pawòl ou tande yo se radòt dèdòt donk se pou lapolis kontinye mache sou fyèl bandi.

La polis. Ou ta bann doulè nap ba ou doulè. La polis la polis. E pa nou, e pa fòt nou. E la polis ki mete nou nan sa. Yo bezwen bann doulè nap ba ou doulè. E nou lye. Li pa lòt.

N ap toujou rete nan Kwadèboukè men fwa sa se konsènan yon polisye USGPN gang 400 mawozo yo ap imilye. Polisye a menm depale pou l di se manje l ap defann, li inosan. Donk mwen pa deside pase imaj la men m ap fè nou tande yon ekstrè nan odyo a kote bandi yo menote polisye a. ap ba l gwo presyon. Yo te kenbe yon lòt jenn gason, apaman yo ta touye l aprè yo fin fè l pale paske misye ta fè konnen ke li konn enfòme yon komisè de sa k ap pase nan baz la. Aprezan ann tande deklarasyon polisye bandi 400 mawozo yo te kenbe a.
Sa w gen ak kriye w swe konsa? Bon, kòman w fè lè n pran yon nèg lan lari a, nou konnen se sitiyasyon lavi a k koz nèg la manyen zam, nou konnen sa k fè nèg la manyen zam, e nou menm ankò ki bay nèg zam, pandansetan nou menm ankò, m ap pale, m ap pale. Pandan se tan nou menm ankò kap mete chache nèg pou yo touye yo. Epa ou menm parèy ou yo. Epa lapolis ou ye. Epa polisye ou ye. E si yo pa polisye e? Polisye men men e ti manje. Men lè polisye fon bagay e pa tout polisye pou sibi. E pa e men tout polisye pa menm vye vre tout polisye pa menm. E men tout polisye pa menm tout gang pa menm tou non. Ou pa panse tout gang pa menm. Gade ou tande job polisye job sèkèy ale ale job polisye job sèkèy job polisye pa janm kraze ooh li ooh. Nou la pou n pwoteje, nou la pou n bay sèvis, nou pa la pou n boule kay, nou pa la pou n fè arimay, nou la pou nou fè byen sèlman, nou la pou nou fè byen sèlman, nou pa la pou nou fè abi.

Prèske inabòdab pou machin k ap pran wout pou ale oubyen sòti Malpas pou pase Gantye, donk bandi ak zam tire sou moun sila yo, donk genyen ki pran bal eta gen mò. Nan Laboul 12, yon moun mouri, yon lòt blese anba bal endividi moun pa rive idantifye, ayè samdi 5 fevriye a, sa pase li te nan 8 è anviwon nan aswè nan kafou Laboul 12 e bandi yo pran lafuit aprè zak la, donk nou poko gen detay sou idantite viktim yo. Menm yè swa la gen 2 moun ki tonbe anba bal nan zòn Boudon, endividi pèsòn pa rive idantifye touye yo, donk nou poko gen twòp detay sou ka sa. Men imaj kap sikile sou rezo sosyal yo vreman terib. Nap rantre kwè li la nan rantre sid kapital la ki se youn nan zòn ki pi pouri nan peyi a an tèm de sekirite, gè pou teritwa ant bandi krisla yo ak gang izo a kontinye. an kolaborasyon ak gang Gran Ravin lan ki gen Ti Lapli kòm chèf yo, donk kontinye pi rèd, anpil kout bal chante pandan tout wikenn lan, bagay yo dejenere, anpil abitan nan zòn Matisan, Fontamara pou n site sa sèlman pa konn ki sen pou yo rele tèlman bal ap chante nan zòn lan. Selon enfo ki rive jwenn nou, bandi Krisla yo fon pote boure nan Matisan, yo ta pran kontwòl 4 la ak tout blòk Palmera anba a, ki se yo te sou kontwòl gang Izo ak Ti Lapli yo. Anpil bandi tonbe nan tou 2 kan yo, ke se nan bò Izo ak Gran Ravin, ke se nan bò Krisla. Donk Krisla pèdi sòlda, Izo pèdi sòlda. Donk se sou moto bandi parèy yo ap kouri ak yo pou yo ta al pran swen nan swadizan lopital Ti Lapli a ki ta fini. Men nou poko konfime si swadizan lopital Ti Lapli a fini vreman. Men enfo yo fè kwè ke pandan gè sa a redeklannche a, Genyen anpil plenyen kap fèt paske ta sanble polisye ki nan cha yo ta gen yon klan bandi yap sipòte ki se bandi krisla yo. E gen enfo ki rive jwenn mwen ke m pa deside pataje yo paske sa vreman parèt lèd. Antouka mesye polisye yo, mesye dam polisye yo si nap goumen kont bandi, goumen kont bandi. Pa sipòte pyès kan ni pa met ak bandi pou n goumen kont yon lòt kan. Ok Donk lè konsa nap fè enstitisyon an parèt trè lèd e pawòl sa yo ap kleyonnen lontan lontan. An palan de lapolis gen yon videyo kap sikile sou rezo sosyal yo kote responsab yon komisarya ap montre nan ki eta polisye yo ap viv anndan komisarya sila. Antouka sa map gade la mezanmi se e sam pral montre nou la nou paka kase fèy kouvri sa. Anpil moun pral di imaj sa yo se sal nap sal imaj peyi a donk. Imaj peyi a deja sal deja donk fòk nou devwale sa yo pou otorite yo kap tande pran konsyans. Lè yon seri de bagay ap pase konsa nan peyi a ou menm wap di kase fèy kouvri sa, etranje pral wè ki eta nou ye donk lè wap kache yo konsa enben otorite ke lajan taks ou ap peye yo ap peye se bèl machin yap achte donk se plezi yo yo pral pran avèk ti fanm yo nan lòt peyi etranje al fè krèy al fon seri de bagay sou do w donk nou menm etanke medya m panse ke travay nou an se sa l ye nou sipoze donk mete pwojektè nou sou yon seri de imaj kache e kondisyon polisye yo ap viv donk ki vreman sa dezagreyab an n swiv donk eta anndan yon komisarya ye mezanmi antouka otorite konsène yo leve pye nou.
Bon ok ok. Nou kòmanse la a, nou kòmanse nan yon chanm. Nou wè men kabann polisye ap dòmi. Ok? Nou wè yo? Nou wè. Men kabann polisye ap dòmi. Men sitiyasyon komisarya yo a. Ok? Men responsab komisarya. Enspektè kòmanse pale. M travay yo a lontan.
M pa t responsab yon sèten tan. Men m te adjwen. Lè w pa mèt kay, gen de bagay ou pa ka di, gen de bagay ou pa ka fè. Jodi a m vin mèt kay, m ap oblije mache, mande, fè sansibilizasyon pou m gade kòman moun iwa pral ede m. Jan André Marc ap montre nou an, sa a se chanm yon polisye. Kèlkeswa jan sa ye, nou ka konprann lakay yon polisye se pa konsa l dòmi. Gen lè polisye a vin nan l fè 8 jou, l fè 15 jou, se konsa l dòmi. Komisarya a gen gwo ijans ladan l. Li gen yon ijans kouran. Li gon ijans lakou. Lakou m pa bare. Si w fè dèyè a la, w ap jwenn twa kat senk kochon k sot nan savann nan ki vin manje nan lakou a, yo fè tout sa yo konnen, nou konn prensip la yo deja, lè kochon pa son kote sa l fè? Kabrit vini, se konsa l ye. Komisarya a depi aprè matchou, li lage nan fòm yon savann. Pesonn pa voye je sou nou. Men, etan donne komisarya a. Se batiman pou polisye rete lè yo vin travay, men se komisarya Iwàn. Alò, moun Iwa, nan bon kè yo, nan pitye yo, dan la mezi ou yo santi yo ka ede nou, yo vle ede nou, nap resevwa li a de bra ouvè. Kòm nou fè ti pale sa a la a, nou gen pou nou pale ankò, m pral montre nou eta. Kèlke batri nou te genyen nan komisarya a, jan yo defektye, jan yo eklate, jan yo kraze, m pa gen kouran. Pafwa telefòn mwen, se ka moun nou al chaje. Sa w ap gade la a, se batri nou te genyen yo a. Batri, lè m te fenk vini, m te jwenn 8 batri. Men nan 8 batri a, te vin gon pwoblèm regilatè, batri rete l eklate, batri kraze, vin pa gen kouran ditou, ditou, ditou, ditou, ditou. M gen pano solè, m gen 6 pano 315 wat, m gen yon gwo invètè ki bon, men apre sa m pa gen anyen ankò ditou ditou ditou. M pa gen anyen ankò ditou ditou. M gen yon ti invètè ki sou 2 vye batri. Si solèy la bese, li tou etenn. Li ka chaje telefòn, men fòk gen gwo solèy. Menm si te midi ou tande l rele, l etenn tou kò l, paske li pa gen anyen ditou. Ap fè lafimen pa janm. Wi. Paske li pa gen anyen ditou. W ap gade yo la, men y ap fè lafimen. Konprann? Yap fè lafimen atè a la, yap bouyi, sa yo pa bon. Lè w mete testè sou yo, yo pa menm ba w yon 1 pwen 5 vòl. Vwa m yo ta ba w 6 vòl. Se batri yo fini. E gen pafwa tou, gen de bagay ki pèt se neglijans, gen de bagay se mankman. Men, nan espas pa m nan, pandan yo ban m responsab la, m ta renmen pou bagay la chanje.
Nan sa ki gen pou wè ak sekirite, donk malgre nou tande bandi yo ap. Pa weze konsa lapolis kanmenm toujou fè kèk kout filè menm si souvan se pa moun nou espere yo yo fouke donk se pa moun sa yo ki pran nan kout filè yo donk se pa gwo pwason men se pwason kanmenm nan sid peyi a swit ak yon operasyon pnh nan tèt kole avèk pakè okay mennen nan savann ri gozen dèyè fò ak manis nan lanwit 4 pou rive dimanch samdi 5 fevriye a.

Lòt bò nan depatman Latibonit peyi a, komisè gouvènman jiridiksyon Gonayiv la mèt Serard Garzius ki te akonpanye ak lapolis ayè samdi 5 fevriye 2022 a arete Rico Johnny ki gen 41 rekòt kafe sou tèt li nan vil Gonayiv pou asosyasyon malfektè konplisite anlèvman ak patisipasyon li nan touye moun bandi sa a akize kòm manm gwoup gang ki pote non Kokorat San Ras k ap fè e defè nan Lakwa Peris ki twouve l nan komin Lestè. Dosye asasina Jovenel Moïse deziyen kòm jij ki ta dwe rapousuiv ak ankèt la sou dosye a, Chavanne Etienne di l pap kapab enstwi dosye sila pou evite mete lavi l an danje. Jij la fè konnen menm fanmi l gentan kòmanse ap fè presyon sou li. pou l pa aksepte paske yo pè pou li. Jij la fè deklarasyon sila a nan medya entènasyonal AP. Yon lòt bò, toujou nan kad dosye sila, 7 mwa aprè krim lan, prezime kriminèl Joseph Felix Badio sòti nan silans li atravè yon dokiman 9 paj pou l fè moral otorite nan dcpj yo ki te site non l nan rapò pa yo a kòm youn nan sèvo krim lan. Prezime kriminèl Joseph Felix Badio voye jete nan bwat poubèl tout akizasyon ki sou do l kòm prezime kriminèl nan krim sila. Badio sòti kareman pou l fè moral anketè dcpj yo kòmkwa m ta ka di jan pwovèb la di a, msye voye vle di yo, yo kite bèf la y ap kouri dèyè kòd la. Donk pou Badio, anketè dcpj yo ta dwe privilejye bon jan prèv solid yo jwenn nan kad ankèt yo a, olye y ap endekse l sou baz senp sispisyon yo gen antouka koze yo anpil nan larepiblik raple ke lajistis ayisyèn leve sanksyon deja sou plizyè lòt sispèk nan kad dosye sila petèt Badio wè gen piyay 3 pou 5 li pran chans li humm ok humm. Pou n fini, genyen pwofèt Mackenson ki frape Jimmy Danger ak Pè Jojo fò e l menm deklare ke se Titimann Pè Jojo ye. Li kesyone Pè a pou l mande l si l wè l sanble ak Mendel paske Pè a genlè renmen l. Zen sa a ki kòmanse depi aprè Jimmy Danger te fin trip sou pastè a e Pè a te pale sou sa tou aprè yo te fin wè yon videyo kote pastè a te fè kwè Legliz li bezwen bati a se sou do fidèl yo pou l bati l. Nan sans sa a, Pwofèt Mackenson fè konnen chak sèvis k ap fèt nan legliz la kidonk chak dimanch chak fidèl dwe bay 50 goud. Dan le ka ou yo pa vini, y ap dwe bay 50 goud e lè yo vini y ap peye dimanch yo la e ni sa yo pa t la. Yon deklarasyon ki fè la yn sou rezo sosyal yo enben pastè a deside reponn kèk nan moun ki tap trip sou li yo el reponn yo malouk anpil ann gade e tande kèk tan nou pa baw jan de zen sa yo mezanmi ann al gade.
Lèm di nou anyen kap di de mwen sou rezo a pa deranjem nan nou mèt kwèm fèm konfyans pa gen anyen k deranjem ditou. Men pi gwo pwoblèm ke m gen a sa k ap di yo. Pwoblèm pa m, se paske m wè gen yon jèn jan, yon jèn gason, e se pa span, ou konnen Letènèl pran 6 jou pou l fè latè. ak tout sa k ladan sou setyèm jou al repoze. Pandan l ap repoze, epi li fè yon nèg e tèt ale wi. Letènèl pran sis jou pou l fè syèl la ak tè ak tout sa k ladan l. Pandan Letènèl ap dòmi, Lisifè menm ale l fè yon nèg rele Djimi Danje. Olye l ta mete l ke l anba, l met ke l nan tèt li. Mwen nèg sa elik sou frezo a kap pale kap pale mal de fidèl mwen yo m mande 50 goud silvouplè moun 50 goud yo sin pa vlem site non nou ankò peye li humm aayy m pa konnen la bib di nan aje chapitre 2 fòk tanp lan konstwi se se kotizasyon nou pou konstwi tanp lan m pa mande moun deyò se pa nan lari mal mande fidèl mwen m mande men mezanmi moun ki dwe 10 dimanch. Ken jedi yo epa sèl jimmy danje non gon lòt nèg ankò ki rele kòman yo se m pa sonje non non fòm site non yo m site non m pa vle site non mwen menm m paka bè yo m pa gen pou m bè yo gon lòt nèg ankò kòman misye rele ankò menm di w jimmy danje a sak rele jimmy danje a nèg sa tèlman lèd se letènèl pandan letènèl fin fè latè l fin fè syèl la ak tè a tout sak ladan l fin kreye bon moun epi satan li menm k al eseye fè moun e men sa l fè li fon baka. Li pa potkel kote yo tout moun pote kè pala li potke nou kote chen potke makak potke ou konn wè makak ke makak ou konn wè ke chat ke chen epi pal la e nan tèt li yo plase ke a gon nèg gon nèg pandan map ki live yè kap fò emisyon m tande misye ap di konsa o gen non map site la e non fanmil non zanmil mank te rele fanm ou lan vin mache nan legliz la e mank te fè fanm ou lan dwe di. M pa fè legliz pou moun ki nan ki nan dosye gason ak gason epa bagay gason ak gason kap trete nèg ki rele pè jojo a epa bagay gason wap trete trete bagay gason ou pa gason e fanm ou ye regle bagay fanm ou eske ou wèm sanble moun ki djidji man e renmen ou renmenm ou wèm sanble avèk moun ou wèm sanble avèk e e e kòmè wap rele yo ou wèm sanble ak mendel. E Mendel ki mennaj ou? Pale ak Mendel, pa vin pa site nonm nan nan dosye w, bagay legliz map jere. Map jere dosye legliz, ou pa kab vin site nonm nan koze pa w. E si ta gon moun ki la ki dwe 50 goud la Dinel? Banm fèy yo. Si nou pa vle m site non nou la a jodi a. Ha! Atansyon. Gon lòt nèg ankò m tande yo rele nèg flit la kap bat fè kap manje pen. Nèg ap bat fè l ap manje pen chèch. Li mete foto m sou yon senkann goud. Kounye a yo rele m nèg senkann goud la. Yo rele l nèg flit la. Li nan bat fè. Bat fè manje pen ak manba. Ou gen pou kofre. E ou pa ka ap site non yon nèg tankou m. Tout moun ap rele m pastè sa k pase konsa. Mwen gen pastè. Gon pastè tou ki relem ki dim konsa ke e sa wap fè la monchè se bagay kidnapping li ye bagay vòlò e ou paka ap fon bagay konsa epi e m pral voye dos e video la lan dcpj map voye lan ministè dè kilt pou yo ka wè ki aksyon wap kozan nan legliz m priye pou li m dil yon paròl m dil bagay moun pa di moun bagay m paka repete la e li m di pas. M di pas on pawòl ke m pa ta do repete la m pa ka repete l monchè m chita kote m antre ooh pas apre sa aswa yèswa pas t byen dòmi m pap ba w manti pas t byen dòmi yèswa sa m di pas yèswa l pa ka pa byen dòmi monchè m pale avè l m di l bagay bagay m ap fè legliz lè m ap lè m ap achte tèren sa m te gen legliz nou pa vin nan jwenn tèren an peye. Nou pa jwenn ni koman se fet. Se pa envite yo envite nou vin nan jèn. Se efrant ki te fel. Kounya m rive nan bout baye kob anko nap kouvril nap et dal pou wem te mande se kounya map moutel 50 100 goud wem te mande 50 goud bal moutel 100 goud m paka pa bay li e m pral chachel lakay nou 50 goud la pou moun ki pa konnen petet moun ki laba yo ki dwa panse 50 goud la son paket kob li ye li pa menm 1 dola ameriken. Li pa menm yon dola ameriken pou moun ki panse se yon pakèt kòb. Li pa, sa m mande a pa menm yon dola ameriken. Dola ameriken ap fè 2 fwa 50 goud la. Ou wè nèg ki pouse ke nan tèt li a, tou lèd, k ap di m wi eske m mete moun yo travay mwen. Mesye, m poko janm wè moun, m poko janm wè yon nasyon moun lèd konsa mesye sou latè. M konn, m konn wè moun lèd wi. Sa a, se Previlon k fè l. Previlon pa ka Bondye, Bondye pa ka kreye mèt mòd bèt sa a. M konn wè makak. Gen makak ou wè lè wap gade lè wap gade e m konn ap gade king kong ou yon bèl makak king kong ap fè 4 fwa misye nan bote king kong pi bo pase misye yon nèg lèd konsa m konnen misye pral anba live la m tande l di m o dimanch m ap pare bon dimanch map map pare tann ou tou map pare tann ou tou bon m konn si m konn si m fè legliz pou m avèg.

Koman map fe kouvri legliz la. M pa gen misyon blan. M pa gen misyon m pa gen moun ale tranje map rele m ba yo nou m gen pou n kite l moute tout sa. Map sa fe sik mwen moute m la fe tansyon m pran m sou nou la. E se maranata li menm. M te pase lakay li, m wè gon nèg k ap kouri ak mayo jón nan raje a. Si nan nèg sa e lakay ou l te sòti. Yo di w menm ap vini ou fè l kouri. M pa ka kouri nan raje, gon raje m wè nèg ap kouri m wè do l prale, yo di m men nèg la prale, m di a atansyon m ap vin lannwit, m ap mache lannwit. Lè m ap pale lannwit, parèt parèt a tout chandesperans m anba, m pa sal ou menm non, gen moun ankò. Gen moun map vin ak chan desperans mwen nan menm gade se chante map chante pran mwen jan ou wèm la maryaj Micheline ou mèt poze w map rive sou map rive pa enkyete w sèm yo fè m mawon nou mawon nou kache e sa yo ki di Marimar men Mackenson wi ti moun nan wè ti moun ou wè la ti moun nan fè m pa fin kenbe tout bagay yo la m ta pran tout bagay nèt wi. Timoun nan kwèm de video. Timoun nan fè yo kouri. Moun ki dwe yo leve vin peye. Nou dwe twò di. Gon nèg a fè foto m mete son 50 goud tout moun ap wè 50 kounya mwen menm pou nou pat ka mete m son pi gwo lajan nou wè m sanble a 50 goud nan. Gon lòt nou gon lòt sitwayen, yon sitwayen m konnen trè byen k rele Dezòd Promo e li k ap fè bagay la. Misye k ap fè bagay la, misye k ap pibliye 50 goud la tout kote m wè tag li Dezòd Promo. M ap pare tann li. M pa ban nou madichon non mesye. Pou m konnen legliz sa si n te ede m fè l. Si fidèl yo pa fidèl mwen yo pa dwe m 50 goud la. M pa envite nou. Èske gen moun dèyè mwen k envite nou legliz? M envite nou la? Anben nou dwe m senkant goud la vin kale m senkant goud la. M pa t envite nou pou n vin bay non nou la. Nou dwe m senkant goud la kale m senkant goud la. M an dirèk? An mesye m an dirèk? Ay! M antrave. M ta di m m an dirèk. Mete m okouran. M di nou jodi a pa kite m pale an dirèk pase fò moun yo fò tout moun ban m senkant goud la. Fè rapid, fè rapid, fè rapid, fè rapid. Moun te site non an, l gite vin peye davans. Moun ki tande nou yo, kote m peye davans pou m peye? Yo pa vle m site non yo ankò. Degaje n pou n wè kòman nou ka vin peye m 50 goud yo. Fè yon jan mwen, pase nou dwe m yo. Moun gerizon yo, tout moun.